Vyolans gang yo te rive nan yon nivo kritik nan plizyè rejyon. Ant janvye ak out 2025, depatman Atibonit nan ak depatman Sant Dayiti te anrejistre yon ogmantasyon dramatik 210 pousan nan kantite omisid yo konpare ak ane pase a. Avèk plis pase 1,300 viktim, yo te obsève ke ogmantasyon vyolans sa a konpare ak tandans nasyonal la te gen yon ti diminisyon de 10 pousan. Sou teren an, gang yo ap òganize, y ap ogmante epi yo enfliyan anpil atravè laterè ke y ap simaye nan depatman Sant lan avèk depatman Latibonit yo. Yo fè plizyè atak e atak sa yo ap ogmante. Nan Kabarè pa egzanp, plis pase 42 moun te mouri nan mwa septanm nan vilaj Labodri a. Nou sonje, nan Latibonit, atak yo te kite 42 moun mouri ak 29 moun blese pandan ke gang yo detwi e pòs polis Marchand Dessalines lan avèk pòs polis ki nan Lyankou lan. Nan Kenskòf menm, nou jwenn 22 rezidan ak 4 ofisye lapolis ki te mouri pandan ofansiv gang yo ki te vize eh pran kontwol vilaj agrikòl yo nan zòn Kenskòf. Fas ak sitiyasyon sa, Polis Nasyonal Dayiti a anba gwo presyon nan moman la. N ap raple ke enstitisyon lapolis lan te pèdi 27 ofisye polis ant mwad Juin an avèk mwa Dout sa k sot pase a la, epi pnh la ap fè fas ak yon gwo mank ekipman, prèske yon ka nan machin blende yo pa an sèvis oswa detwi. Malgre defi sa yo, efò ap fèt pou ranfòse pnh la avèk nominasyon yon nouvo direktè pwovizwa avèk arive nouvo ekipman ke gouvènman an ansanm avèk patnè entènasyonal yo tankou OEA te founi peyi Dayiti. Finalman, rapò Nasyonzini an montre ke fenomèn kidnaping nan kontinye e i sanm rekòmanse ogmante san rete nan peyi Dayiti. Rapò a deklare ke 334 moun te kidnape nan sèlman 3 mwa. Andedan peyi Dayiti, sa ki konfime kontwol gang yo sou lavi tou lè jou popilasyon an. Sa a se yon gwo kriz sekirite ki kontinye mete otorite ayisyen yo, avèk an menm tan tou kominote entènasyonal la, an defi fas ak sitiyasyon peyi Dayiti sa a ki difisil. Nou pral gade ansanm avèk korespondan nou, kolaboratè nou, jounalis sou plas nan Latibonit, Désir Venès ki ansanm avèk nou, kijan sitiyasyon an ye nan zòn sa a, piske nou sot gade ansanm avèk rapò Nasyonzini an ki pale Yon sitiyasyon ki difisil nan Latibonit la. Désir Bienvenu sou Tele Imaj se kanmenm ankò yn fwa yon kolaborasyon Men sa k Nouvèl depi Latibonit Désir Venès avèk Tele Imaj nou menm ki nan pa bò Nouyòk. Désir kijan sa ye jodi a?
E Valerio Saint Louis mèsi anpil egalman ak tout zanmi telespektatè Tele Imaj yo ki fè yo fidèl pou yo swiv tout segman nouvèl nou yo sou depatman Latibonit. Sitiyasyon an toujou rete trè difisil pou moun yo k ap viv nan divès lokalite nan depatman an e atravè komin yo, men nan dènye moman an, aktyalite yo y ap evolye nan lokalite Dezam ki se katriyèm seksyon kominal Dèvèrèt, se mesye Taliban Mawozo yo ki ap fè fòsing sou popilasyon an e otorite lokal yo, yo kominike avèk laprès. e sou yon bilan pasyèl sou kantite moun ke yo genyen ki viktim nan jou ki sot pase yo nan dezam Valerio Saint-Louis e yè te genyen entèvansyon polisyè ak popilasyon an nan divès lokalite nan dezam.
Rapò Nasyon Zini an fè mansyon de 42 moun ki ta mouri nan zòn Latibonit lan, se sa, avèk 29 moun blese. Eske rapò sa kòrèk? Eske ou gen yon ide de Bilan sa ke Nasyon Zini bay, paske nou sot pale la a avèk Nasyon Zini, nou sot gade di mwens avèk Nasyon Zini, yon reyinyon ki te fèt yè nan Konsèy Sekirite Nasyon Zini an ki jisteman ap dekrie sitiyasyon ensekirite Ayiti a, e yo mansyone Depatman Latibonit la ansanm avèk ou ki sou plas an Latibonit, bilan sa a li koresponn avèk chif ke w genyen oubyen sa ke w wè ou menm sou plas nan zòn Latibonit lan?
Alò e bilan, ansanm bilan ke Nasyonzini toujou bay yo pa de moun ke yo genyen ki prezan sur plas, gen kote ke yo pa kab rive pou y'al evalye. On komin tankou komin Lyankou, depi 16 jiyè e bandi e baz Gran Grif Savyen yo ap touye moun nan espas sa a, moun rete atè, chyen ap manje yo, m'pa kwè. ke gwoup ekspè oubyen Nasyonzini gen posiblite pou l al verifye ansanm sa yo. E an nou di ke bilan sa ta kab on bilan pasyèl de chif ke Nasyonzini li kominike paske gen de moun se nan flèv latibonit oubyen nan kanal irigasyon ke yo wè kò yo ap pase m pa kwè ke ansanm kò sa yo repètorye soti mwad jiyè pou jiska jodi an, vyolans yo ap ogmante nan nivo depatman Latibonit espesyalman nan komin Lyankou ki nan mitan vale a e nou vin genyen dezam ki gen moun ki ap mouri ladann nan semèn ki sot pase a la tou senpleman selon kazèk Iguens Joseph ki se youn nan kazèk ki fè pati konsèy lokal ki nan dezam nan li kominike gen plis pase 8 moun ki mouri nan yon sèl kay Nan Dezam, nan yon ti lokalite ki rele Laflòt, enben gwoup Taliban yo rive, yo touye 8 moun sa yo. Pami yo, genyen gason, gen yon fi, e pami gason yo gen yon andikape, malerezman, mesye yo mete dife sou li tou vivan anndan yon kay.
Désir Venance wap ba nou de chif ki alarman e de sitiyasyon, yon sitiyasyon ki alarmant nan zòn Latibonit lan e wap pale de lokalite sa ki rele Dezam. Se yon sitiyasyon kap evolye nan moman ke nap pale la a akoz e paske bandi ki nan zòn nan, bandi ki evidaman anvayi zòn nan, n ap pale de dezam, antre andedan Latibonit, notaman y ap fè dè viktim nan sans sa a. E de sa ke n ap pale la a. Jodi a, ki jan sitiyasyon an ye, piske de jou de sa nou te pale ansanm avèk ou, te gen yon ti van panik. E jodi a ki jan sa ye, ki jan w kapab dekri sitiyasyon an?

ki toujou e yon lokalite anndan Dezam, e kote k te genyen plizyè bandi ki fè pati Taliban Mawozo yo ki mòtèlman blese nan kad entèvansyon sa a ke lapolis fè, ke yo te jwenn akonpayman popilasyon an. Men nan de lòt zòn atravè e depatman an, pa bliye gen e yon tanpèt twopikal ki ap pase sou peyi a, depatman Latibonit li pa vreman epanye de tanpèt twopikal sa a, e pou moman ke n ap pale a la a, Pa gen solèy ki leve sou depatman Latibonit. Pa gen solèy, men sa pa anpeche ke ansanm aktivite yo y ap fèt kòrèkteman. Si nou ta gade vil Senmak, ki te genyen de gwo alèt pa rapò avèk avanse taliban mawozo yo sou zòn Kot dè Akadè, nan Monwi, nan Delije, ebyen, lapolis ak popilasyon an, otorite lokal yo nan vil Senmak, pran lè mezi nesesè depi nan rantre vil la pou anpeche tout atak ki ta kab rive. Sa pèmèt ke moun yo kap viv nan vil Senmak e yap viv avèk yon e kalm aparan ki pèmèt ke lekòl yo e akeyi timoun yo pou yal resevwa pen de lenstriksyon san pyès pwoblèm, menm jan an e sila yo tou ki gen espas kote yo konn abitye al travay swa nan sipèmache yo pa gen pyès pwoblèm e men kanta kesyon enfrastrikti woutyè li kreye gwo pwoblèm bò kote de moun kap soti nan seksyon riral tankou sou zòn Gwayavye moun yo leve vwa yo pou mande avèk otorite yo a pran responsabilite yo sitou ministè travo piblik, transpò ak kominikasyon yo di sitiyasyon difisil pou yo e yo mande avèk lapolis ki nan espas lan ki nan vil senmak fòk yo gon rega sou gwayavye paske yo remake gen de mouvman ki ap fèt yo pa kab konprann e sitou avèk avanse ke mesye taliban yo ap fè sou komin lyankou valerio sitiyasyon toujou trè trè trè difisil e menm konplike pou moun ki ap viv nan espas sa moun yo mande n pou n lanse. yon SOS, yon kri dalam pou yo. Paske gen de moun ki kouri ki ap viv nan de rak bwa. Se pwela ke yo itilize, se dra ke yo itilize pou yo fè kote pou yo kapab dòmi avèk timoun. Gen ti bebe se nan sachè ke y ap mete yo e pou kapab pwoteje yo. Tout sa yo rive se parapò avèk ajisman gang Gran Grif sou komin Lyankou ki egzije moun yo kouri kite lakay yo pou y al viv nan de espas. Nan sans sa a, li ta enpòtan pou enstans ki ap aji nan kesyon imanitè, nan kesyon sanitè pou ta entèvni le pli vit ke posib nan komin Lyankou pou asiste moun sa yo ki nan sitiyasyon difisil.
Yon sitiyasyon vrèman difisil Désir Venesco sot dekri la a, piske non sèlman gen move tan, genyen kanmenm yon tanpèt twopikal ki ap soufle sou peyi Dayiti, donk gen move tan nan zòn nan, e vwala ke kounye a la bandi, gang yo ap anvayi popilasyon an, fè popilasyon kite lakay yo al viv nan de kondisyon difisil ke w sot dekri la a. An nou pale kounye a la de gwoup gang sa yo. Kiyès yo ye? Ou pale de 2 gwoup, il semble. Kiyès yo ye, nan ki zòn yo ye egzakteman, e poukisa gang yo ap fè aksyon sa yo nan zòn nan? Moun ap poze tèt yo kesyon, èske se, ankò yon fwa kesyon an retounen, se pou posesyon de teritwa, se gang yo k ap ouvè kò yo nan diferan teritwa, oubyen se antre gang, gang a gang k ap goumen ki fè ke popilasyon an viktim nan moman la a? Donk ann gade sa ansanm avèk ou anvan ke, aprè sa m pral mande w, kounya la, evidaman kesyon an pral retounen ankò yon fwa wi. Sonje dènye fwa m te mande w sa, Ki kote la polis ye? Kote la polis, kote fòs de lòd yo, kote fòs sa ki ta sipoze ede popilasyon e menm fòs zame Dayiti yo, èske yo sou plas? Ann ale ak premye volè kesyon an, gang yo kiyès yo ye, Désir?
Nan depatman Latibonit, genyen 2 prensipal gang k ap evolye nan depatman an. Gran Grif ke n sonje adminstrasyon amerikèn atravè e administrasyon Donald Trump lan te relve o rand teworis etranjè ki nan nivo depatman Latibonit. Yo gen baz yo nan premye seksyon kominal Ti Rivyè, nan yon ti lokalite ki rele Savyen, gang sa a rele Gran Grif. E y ap kontinye a pousuiv chemen yo, yo kite baz yo, yo kite vrè fyèf yo andedan Savyen, yo travèse flèv Latibonit, yo rantre nan komin Lyankou depi 16 jiyè. Pou jiska minit ke n ap pale la a, yo kontinye ap teworize popilasyon an. Se pa de afwontman ant gang ak gang, men se gang yo k ap atake popilasyon an. E fòk nou sinyale, pandan semèn sa yo, bandi Gran Grif yo fè divès kidnaping nan lokalite Titon ak Savann Tapyon nan komin Lyankou. Ansanm fanmi yo kontinye ap pran lwa yo pou mande avèk gangster yo pou libere moun sa yo paske yo depourvu de tou. Yo pap ka peye ranson paske se te jaden ke yo te konn fè, yo pa ka fè jaden ankò pa rapò avèk kesyon ensekirite a, se te komès ke yo te konn fè, pa rapò avèk aksè sou wout nasyonal yo ki parèt difisil e vizavi avèk e ajisman gang yo sa vin pèmèt ke moun yo e depourvu de tou vin gon kriz ekonomik nan nivo departement de l'Artibonite. Sa se pou pati Gran Grif paske nou di gen de prensipal gang nan nivo depatman an. Gen kokorat san ras. Kokorat san ras, li nan zòn Lakwa Peris. Lakwa Peris se nan komin Lestè ki nan awondisman Dè Gonayiv kote gen gwo batay k ap mennen la pou komin Lestè li retwouve l nan baz Atibonit ki konstitye 9 komin ofisyèlman men gen de lidè ki ap batay pou Lestè soti nan awondisman Dè Gonayiv paske se dlo Dimasè Estime a nan kano ki awoze l moun yo di bon e komin de sèye nan espase se nan baz latibonit ke l dwe ye sitiyasyon trè konplike nan zòn sa a se mesye kokorat san ras yo ansa si n pral gade yon lòt anbranchman kokorat san ras li pa rete nan lakwa peris tou senpleman yo pwolonje y ale nan lokalite ti bwa dòm ki twouve l antre gwo mòn e nòdès peyi a e se nan sitiyasyon sa a e se konsa ke gang yo elaji yo e se se se antre latibonit e nòdwès padon se nan espas sa a nan zòn ti bwa dòm ke y al enstale. Gen Gran Grif ki fè 2 anbranchman, youn ann Dan Savyen e youn sou Lyankou depi 16 jiyè pase a e Kokorat San Ras ki genyen gran baz li nan Lakwa Peris, zòn wout nasyonal nimewo 1 an yo rele l Joanistou nan komin Lestè e lòt anbranchman nan Tibwadòm antre Latibonit e Nòdwès.
E kounya la an nou di an nou pale de prezans la polis fòs de lòd yo eske yo prezan eske yo la eske kanmenm genyen gang yo jwenn rezistans evidaman sot pale de popilasyon an popilasyon senmak nomalman avèk petèt popilasyon grann vil yo kap eseye fè posib yo pou repouse bandi yo men kanta lòt komin yo kijan sa ye eske la polis eske omwen lame dayiti anfen fòs ki an jeneral ta kapab fòs de lòd yo kata ta kapab kwape ensekirite nan zòn nan eske yo la eske yo prezan eske yo konnen sitiyasyon sa yo kouran kote ke bandi yo ye kote yo gang yo ye eske yo la eske ou wè yo ou menm.
Alò Valerio prezans lapolis li la nan nivo depatman latibonit atravè divès inite konfondi ki nan ki konstitye polis nasyonal dayiti a nan ansanm komisarya yo lè ou pase wap jwenn prezans lapolis wap jwenn prezans de blende ki ap woule nou ansanm ak swa nan gran vil yo men kanta espas banlye kote gang yo ap evolye yo pa vreman gen de patwouy polisyè e se gang yo ki reye an mèt nan espas kote yo ye a, se yo menm ki entime lòd avèk moun ki ap viv nan kominote yo. Tankou on kominote tankou Savyen, on kominote tankou Lanbè, Kafou Lavil, Palmis e espas sa yo, se gang yo ki dirije ki di moun yo ki konpòtman ke yo dwe genyen. Se menm kad figi an pou on moun ki ap viv nan lokalite Jwanis, ebyen se gang yo ki di ki konpòtman ke yo dwe genyen. E wout nasyonal nimewo 1 an pou moun frekante l, ou oblije mache sou lòd gang yo paske lapolis pa gon prezans konstan sou wout nasyonal nimewo 1 an nan nivo Lakwa Peris, ebyen bandi kokorat sa yo aranje yo pou fè moun yo peye pou yo travèse nan ansanm espas yo. Pou prezans fòs de lòd yo atravè pnh lan, yo reponn prezan nan depatman an, men yo rive al pote popilasyon sekou, se chak fwa popilasyon an danje. Lè gen SOS ki ap lanse pou lapolis ale a la defansif. Men lapolis pa janm konpòte l a lofansif kont gang yo pou anpeche yo atake popilasyon an. E sa ki bay posiblite gang yo fè otan de dega lè yo rive nan sant espas yo vale yo. E pou kesyon Lame Dayiti, nou te gade aspè sa a nan dènye bilten nouvèl ke nou te prezante, ebyen Li parèt trè konplike pa gen prezans Lame Dayiti nan nivo departeman Latibonit lè n konnen depatman Latibonit se dezyèm pi gwo departeman anndan peyi a pa rapò avèk kantite moun ki ap viv ladan l e ki diferan de Lwès. Men an tèm de tèritwa, depatman Latibonit lontan pi gwo ke departeman de Lwès. Men sitiyasyon li rete konplike E lapolis se vre yo prezan pa gen yon efektif, yo pa gen ase materyèl pou fè fas avèk sa k gen la a, se zafè ansanm aktè k ap reyaji sou kesyon ensekirite ki gen nan nivo depatman Latibonit yo vreman pèsistan pou mande avèk otorite nan pi wo nivo yo pou yo pran responsabilite pou pèmèt ke lapolis lan li jwenn mwayen tankou li blende e si w ap tande revandikasyon moun yo yo souvan mande prezans sant doperasyon dronn kamikaz malgre nou konnen ke Nasyon Zini li pran de dispozitif pou l te denonse fason itilasyon dronn kamikaz yo ap fèt nan nivo depatman men gangster yo ap itilize de gwo zam ki petèt pa pwopòsyonèl pa rapò avèk zam ke lapolis gen se grav lè n tonbe nan yon sitiyasyon konsa Valerio. Trè byen, Desir Menez ki sou plas an Latibonit lan, e yon popilasyon nan Latibonit lan tou ki li menm e ben li prèske livre a li menm fas a yon sitiyasyon gravman grav densekirite ke jisteman Nasyonzini te dekri yè nan reyinyon sa ke yo te genyen an Konsèy de Sekirite. Yo pale de depatman Latibonit, depatman Sant lan ki trè afekte pa jisteman vyolans gang yo e yo sot dekri ba nou la yon atmosfè, yon sitiyasyon kote ke efektivman gang yo trè prezan. N ap fini avèk. Kout rèl popilasyon kisa liye jounen jodi a si popilasyon ap adrese l avèk otorite yo kisa popilasyon an di pou otorite yo.
Alò e popilasyon ki ap reyaji yo gade prezans e GSF lan ki ta dwe rantre andan peyi a nan reyaksyon yo yo fè de rekòmandasyon pou di ke ofisye kenyan yo deja prezan deja andan peyi a yo pat bay rezilta yo te kritike mwayen ke yo pat gen a la dispozisyon yo e yo mande mwayen ki pou adapte avèk espas banlye kote gangster yo ap evolye paske yo itilize de strateji, yo fouye de tranche, yo fouye de gwo twou pou kapab pran blende yo nan pyèj sa a, moun yo sigjere fòk ta genyen mwayen ayeryèn, elikoptè nan kad entèvansyon ki ap fèt yo. E jodi a, si otorite ki nan pi wo nivo leta ayisyen an ap aji Valerio, yo bezwen gade kesyon kriz sanitè ak imanitè ki genyen andedan depatman Latibonit jodi an, paske lapui ap tonbe, plizyè santèn e milye de moun ap dòmi nan raje, ap dòmi nan lekòl ki pa t apwopriye pou sa, ki rann ke sitiyasyon li ekstrèm konplike. Pa bliye vil dè Gonayiv li trè vilnerab avèk kesyon siklòn. Nan sezon siklonik yo, toujou gen inondasyon. Semèn ki sot pase a, lapli fè omwen 3 zè ap tonbe, plizyè ri nan vil dè Gonayiv te inonde, te mete moun yo nan sitiyasyon ki te ekstrèmeman difisil. Dayè moun yo vreman mande otorite yo pandan yap aji pou rezoud pwoblèm ensekirite a, men gen de lòt aspè ke yo dwe gade nan nivo depatman Latibonit ki ekstrèmeman enpòtan paske depi gen peryòd siklonik li pral pote de maladi epidemik ki kab rann ke sitiyasyon ekstrememan difisil pou yo. San dout nan lòt bilten nouvèl na ka gade eta enfrastrikti sanitè yo nan nivo depatman Latibonit, kouman medsen yo fonksyone, kouman malad yo Aranje pou yo pran swen nan ansanm sant de sante ak lopital ki nan nivo depatman Latibonit pa rapò avèk enpak ke ensekirite a gen sou sektè sa e Valerio Serlin. Si w vle, nap nou kap ajoute gen de chanjman ki fèt nan nivo vil dè Gonayiv sou demand mesye Fwon Rezistans e Raboto yo. Jerry Bien-Aimé, lendi ki te 20 oktòb lan, e ki te ame jis nan dan te lanse kout zam nan nivo santre vil lan lè l te gen enfòmasyon ke komisè di gouvèneman jiridiksyon dè Gonayiv la Mètre Guivernat Guillaume te vini nan syèj paske li te gen plizyè jou ke l pa t vini apre lanmò Wilfort Ferdinand alyas Ti Wil e 16 septanb ki te pase a se te lapolis nan kad entèvansyon ke yo t al fè nan lokalite Kanal Bwa enben Ti Wil te mouri senpatizan l yo ap mande. Jistis, yo te mande revokasyon ans e direktè depatmantal polis ki te nan depatman an, Jacques Ader, ke direksyon jeneral polis la te retire l, li pa nan depatman an ankò. Se Jean Alex Pierre Louis ki la pou kounye a kòm direktè depatmantal polis lan e an nou di 21, madi 21, ministè lajistis ak sekirite piblik te pran an chaj revandikasyon Jerry Bien-Aimé ki se yon endividi ki gen zam ilegal nan men l ki ap revandike, pa bliye mesye sa yo te fè 2004 yo tap revandike revokasyon Guyvernan ak arestasyon Guyvernan Guillaume, se komisè du gouvernement des Gonaïves, kounye a li transfere nan pakè du Cap kòm sibtiti komisè, se mèt Renable Destina ki ranplase l, se te yon lòt sibtiti ki te nan pakè des Gonaïves. Dakò Désir Venès ki sou plas nan depatman Latibonit lan kap enfòme nou avèk anpil detay e presizyon sou sitiyasyon kap dewoule a la ou sot ba nou sitiyasyon eben ensekirite a avèk mesye bandi yo gang ame yo kap teworize popilasyon nan zòn sa ou kout rèl ke yo voye bay otorite konsène yo E sètènman, ou ba nou detay sou vil, grann vil yo, kouwè Sen Mak avèk Gonayiv. Mèsi ankò yn fwa, e mè Désir Venès ki li menm depi Latibonit ap toujou kenbe nou enfòme, petèt nap wè avèk ou demen pou lòt bilten nouvèl pou toujou pou aktyalite kap pase andedan Latibonit. Mèsi ankò yn fwa. Merci Valery au revoir.
Toujou konsènan kriz ke peyi a ap travèse, nou jwenn tou yon kominike pou laprès ki soti e ke Primati a mete deyò. N ap li pou ou kominike pou laprès sa a. Ann gade, n ap li pou ou, Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé ap prezide yon reyinyon Konsèy Gouvènman an nan biwo Premye Minis lan. Epi nòt la di, Pòtoprens, mèkredi 22 oktòb 2025. N ap li pou ou. Biwo Premye Minis la enfòme piblik la ke Premye Minis lan Alix Didier Fils-Aimé ap prezide yon reyinyon Konsèy Gouvènman nan Biwo Premye Minis la. Sesyon travay wo nivo sa a dedye a aplikasyon Pwogram Envestisman Piblik, PIP, pou ane fiskal 2025-2026 la, yon pwen santral nan politik ekonomik e sosyal gouvènman an. Manm gouvènman an ap egzamine tou mezi sekirite piblik priyoritè ki vize ranfòse lit kont ensekirite nan tout peyi a, ansanm ak dispozisyon ke ap pran ki gen rapò ak òganizasyon pwochen eleksyon yo. Nan kad sa a, nan kad restorasyon enstitisyon demokratik yo ak retou nan yon nòmalizasyon konstitisyonèl konplè, nòt la kontinye pou l di, n ap kontinye li pou.